Bonjou, bonswa tout moun, byenveni nan kondanse aktyalite a pou dènye 48 è sou jounal Le Quotidien 509. Jodi a se vandredi 9 me 2025, non pa m se Ronald André. Ansyen depite Alfredo Antoine libere. Pnh lan repran kontwòl sou komisarya li nan Kenskòf apre atak gang ame yo. ULCC mande lajistis pouswiv yon ansyen pwotektè sitwayen, yon ex DG OFATMA ak yon ansyen direktè imigrasyon pou koripsyon. Migrasyon, Trump mande tribinal siprèm pou revoke stati 532 mil imigran. Vatikan, Robert Francis Prévot vin premye Pap Ameriken. Detay sou prensipal enfòmasyon sa yo avèk lòt ankò se nan kèk segond. Ansyen depite Kenskòf lan Alfredo Antoine libere aprè midi vandredi 9 me 2025 lan aprè l fin reponn kesyon komisè gouvènman Pòtoprens lan mèt Frantz Monclair. Ansyen depite senkantyèm lejislati an te jwenn arestasyon l 4 avril pase a nan Mòn Kalvè nan komin Petyonvil pa ajan santral polis jidisyè, dcpj, li akize kòmkwa li ta mele nan konplo kont site leta, konplisite avèk gang epi asosyasyon. malfèktè. Yon nouvo atak ame te vize lapolis nan komin Kenskòf nan nwit 8 me 2025 lan. Bandi ki te gen anpil zam te pran kontwòl komisarya lokal la. Yo te eseye simen dezòd. Gras a yon repons rapid ak efikas polis nasyonal la te rive repran kontwòl sou komisarya sila. Polis la te rapidman mobilize inite espesyalize li yo pou reponn ak ijans lan. Aprè yon operasyon repons byen kowòdone, fòs sekirite yo te repouse bandi yo epi repran kontwòl lokal lan. Daprè enfòmasyon ki disponib, plizyè zam afe ak minisyon yo te sezi sou plas lan te abandone pa gang yo pandan y ap sove Pnh lan fè lwanj pou kalm ak pwofesyonalis ajan li yo, gen lòt patwouy yo te deplwaye nan minisipalite a epi yo te etabli pòs pou anpeche lòt envazyon ankò. Lòt nouvèl nan Kondanse a sou Le Quotidien 509, nan nwit mèkredi 7 me pou rive 8 me pase a, moun ki gen gwo zam yo pa rive idantifye ki se manm koalisyon Viv Ansanm ki aktif nan katye Simon Pele te mete dife nan konsesyonè machin Otomeka ki chita sou wout ayewopò Pòtoprens. Daprè rapò yo te rasanble sou sit la, yo te wè gwo nyaj lafimen byen bonè nan maten, sa ki te lakòz enkyetid pami rezidan lokal yo. Videyo k ap sikile sou rezo sosyal yo montre plizyè dizèn machin ki boule nèt atè, sa ki montre nivo domaj yo. Motif ki dèyè atak sa poko konnen. Sepandan, zak sa ajoute nan yon seri vyolans ki souke kapital la, kote gwoup ame kontinye ap simen laterè epi ranfòse priz yo sou plizyè zòn estratejik. Lòt enfòmasyon nou pote pou ou, pandan 2 mwa ki sot pase yo, mas a avril 2025, omwen 40 moun mouri e plizyè dizèn lòt blese oswa disparèt, daprè sekretè egzekitif Platfòm Òganizasyon Dwa Moun Ayisyen yo, POHDH, Alermi Pierre-Vilus rapòte tou ke plizyè kay te mete dife epi anpil sitwayen, omwen 20 mil te kouri blije kite kay yo pou chape anba kòlè bandi ki fè pati gang yo rele Gran Grif la. Nan kad seremoni ki make aktivasyon selil sekirite minisipal yo, Premye Minis lan, Alix Didier Fils-Aimé, te prezide mèkredi pase a, yon rankont enstitisyonèl nan vil Okay, depatman Sid, peyi Dayiti. Reyinyon sa a te reyini pi wo otorite administratif, sekirite ak teritoryal ki soti nan depatman Gran Sid la, Sid, Sidès, Grandans ak Nip yo. Objektif reyinyon estratejik sa a se te mobilize tout aktè rejyonal yo alantou gwo priyorite nasyonal sekirite yo, referandòm konstitisyonèl lan ak òganizasyon eleksyon enklizif ak kredib. Moun ki te patisipe nan reyinyon wo nivo sa a, Delege depatmantal Gran Sid lan, Direktè depatmantal Polis nasyonal lan, Komisè gouvènman yo, Kòdonatè depatman Pwoteksyon sivil, Vis Delege Sid la, Direktè Kabinè Ministè Enteryè ak Otorite Lokal yo, Sekretè Deta pou Otorite Lokal yo Patrick Sully Joseph ak reprezantan Direksyon Jeneral MICT yo. Yon rapò Inite lit kont koripsyon pibliye jedi 8 me 2025 lan akize Carl François, ansyen direktè jeneral OFATMA, pou yon seri detounman ki koute leta ayisyen dè milyon de goud. ULCC rekòmande pwosesis legal pou abi fonksyon, pran enterè ilegal, akòde kontra ilegal ak itilizasyon falsifikasyon jele kont labank konpayi ki enplike yo, revokasyon imedya kontra restorasyon Yon restriksyon komisyon acha piblik OFATMA ak yon odit apwofondi sou jesyon Carl François pa tribinal oditè a. Ansyen pwotektè sitwayen Renan Hédouville li menm akize fòmèlman de detounman fon piblik pa ULCC. Enstitisyon anti koripsyon an te chwazi plizyè gwo ofisyèl nan biwo pwoteksyon sitwayen Pou lajan yo te resevwa pou misyon ofisyèl ki pa t janm fèt ant 2022 ak 2024. Rapò ankèt ULCC a revele tou gwo sistèm detounman fon nan Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon. Ansyen direktè DIE a, Stéphane Vincent akize li te pilòt operasyon fwod ak swadizan konplisite nan 3 ansyen kad nan enstitisyon an. Ou toujou ap swiv Kondanse a, lòt nouvèl nou pote pou ou, Ansyen depite Arnel Belizaire te transfere nan prizon sivil Jakmèl la mèkredi 7 me 2025 lan aprè yon diskisyon legal ant li ak jèn antreprenè Gabriel Dougé kòm tantativ pou yon antant amikal echwe ka kontinye kounye a devan tribinal yo. Aprè li fin parèt devan komisè Jakmèl lendi 5 me a, ansyen palmantè Arnel Bélizaire te transfere 2 jou aprè nan prizon sivil la. Transfè sa a make yon tounan enpòtan nan dosye ki mete l kont Gabriel Dougé, yon antreprenè ki enplike nan devlopman touris ak pwomosyon pwodui lokal an Ayiti. Akizasyon yo kont ansyen ofisyèl eli a konsène swadizan atak kont madan Dougé, Okòmansman, li te reklame konpansasyon 5 milyon goud pou domaj yo te sibi, ni moral ni materyèl. Apre sa, li te pare pou negosye yon kantite redwi 2,5 milyon goud nan yon lespri konsilyasyon. Sepandan, malgre jefò pou jwenn yon akò chita pale yo te fini nan echèk, Youn nan avoka Gabriel Dougeio ki te vle rete anonim konfime pa gen okenn baz komen ant 2 pati yo. Se poutèt sa blokaj sa a te mennen lajistis la bay lòd pou mesye Belizaire plase nan detansyon pwovizwa. Nan paj entènasyonal lan, administrasyon Trump lan te depoze yon petisyon nan Kou Siprèm lan pou retire sispansyon pwogram Biden ki pèmèt 532 mil imigran Venezuelyen, Kiben, Nikaragweyen ak Ayisyen abite Ozetazini. Mezi sa a te bloke pa yon jij federal nan Boston ki te deside ke administrasyon an ap aplike yon entèpretasyon inegzat lalwa sou ekspilsyon rapid. Administrasyon Trump lan fè konnen sispansyon sa a entèfere ak pouvwa egzekitif li sou imigrasyon e li mete an kesyon youn nan gwo desizyon li yo. Kou Siprèm nan ak majorite konsèvatè li ka jwe yon wòl desizif nan ka sa a ki ap alimante deba sou politik imigrasyon amerikèn nan. Epi nan Vatikan, Kadinal Robert Francis Prévot, yon ansyen misyonè nan Perou ak aktyèl prefè dikastè pou evèk yo, eli pap jedi sa. A laj 69 an, li vin premye pap nan peyi Etazini e li te pran non Léon 14. Li te fèt 14 septanm 1955 nan Chikago, Robert Francis Prévost te antre nan lòd Sen Ogisten an 1977. Li te fè ve solanèl li an 1981 apre li te fin etidye teyoloji nan Inyon Teknolojik Katolik nan Chikago. Li te òdone yon prèt nan mwa jen 1982. Li te kontinye fòmasyon li nan lwa kanonik nan lavil Rome. Se la nap mete yon bout nan kondanse aktyalite a pou jodi vandredi 9 me 2025 lan. Mèsi anpil paske ou toujou rete fidèl avèk jounal Le Quotidien 509, non pa m se te Ronald André pou sèvi w.